Dieu est mort sa a se youn nan sitasyon de Frederick Nietzsche ki plis popilè. Yo rakonte ke sou youn nan mi nan Berlen, ann Almay, pawòl sa a te ekri, Dieu est mort siye Nietzsche. Kèk tan apre, akote mi kote pawòl sa a te ekri an, Dieu est mort siye Nietzsche, yon lòt moun ekri, Nich est mort signe Dieu. Pa mandem kiyes ki mouri tout bon vre Dieu ou byen Nich. Bondye nan lanmou li li pa sèlman kontantel montre ke li la, jan nou di pawòl sa yo ke Bondye li rann li manifest nou li pawòl sa yo alò nan Women chapitr premye lè vèsè 19

Depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Bondye manifeste l, Bondye rann li vizib pou tout moun, e jan Bondye fè sa a, li rann tout moun ki ap pran pòz, alò, tout moun ki inyore l, li rann yo kareman inexcusables, sans excuse. Men, Bondye nan amou li, non sèlman li rann li manifèst pou tout moun, men li ale pi lwen toujou. Anplis ke li rann li manifèst, ebyen, Bondye li detèmine yon entèval de tan ke Labib rele tan dinyorans. Apotre Pòl te itilize ekspresyon tan dinyorans la nan echanj li te genyen nan vil Atèn avèk de gwoup de filozòf, lè Epikiryen e lè Stoyisyen. Globalman, Epikiryen yo se de filozòf ki pwone absans de soufrans kòm finalite iltim de lòm, alòske Stoyisyen yo menm, yo te plis ansenye la metriz de swa, epi bon, kòm bi iltim de lavi, ben se yon endiferans nan kestyon doulè ak plezi. Antouka, nan echanj Pòl avèk gwoup filozòf sa yo nan Atèn, nan Akt chapitre 17, le vèsè 30, nou li pawòl sa yo, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir.

Donk, Bondye rann li manifèst pou tout moun, pou pèsonn pa gen ekskiz, men anplis de sa, Bondye detèmine yon peryòd de tan oubyen yon entèval de tan ke Labib lan rele tan d'inyorans e li koresponn a yon peryòd de tan ke Bondye li pa konsidere nan lavi moun. Etandone ke se pa tout lavi yon moun ki kalifye de tan d'inyorans, e donk se yon pati, yon entèval de tan, ben sa montre ke toutan evenman yo ap dewoule, e ben tan d'inyorans yon moun l'ap redui. Sa vle di, tan d'inyorans ou ben peryòd d'inyorans ke Bondye fikse pou yon moun, li pa la pou tout lavi. Youn nan predikatè ki eksprime sa trè byen, li rele Jonathan Edwards. Yon predikasyon ke yo tradui an franse, Pecheur entre les mains d'un Dieu courroucé. Alò, swivan les propos de Wilbur Chapman, predikasyon sa a te pran pastè a plizyè jou de jeûne. E lòske li ta pral monte estrad la pou l fè predikasyon, pou l preche, ebyen, gen moun ki te santi deja konviksyon peche nan lavi yo. Antouka, se youn nan ra predikasyon ke yo rapòte pandan ke predikasyon sa a t ap fèt, ebyen, moun yo te tèlman sezi par le Sentespri anski konsène la conviction de péché, ebyen, gen moun ki Kenbe poto tanp lan. Gen lòt moun, yo wè yo kenbe chèz yo te chita oubyen yo kenbe byen di ban yo te chita a paske yo rann yo kont se nan lanfè y ap tonbe dirèk dirèk tèlman les propos de ce pasteur nan predikasyon sa te rive sou yo. Men kèk ti pawòl nan predikasyon sa a de Jonathan Edwards. Alò, misye di lè yon moun ap mache san Bondye, enben li se yon moun k ap mache nan yon lye ki glisan, se kòmsi se yon moun k ap mache nan labou, nan yon pant. Ebyen, pou moun sa a tonbe, li pa menm bezwen yon lòt moun pouse l. Se pwòp pwa moun sa a ki sifi pou lage l atè. Si w wè moun sa a poko tonbe, Enben, se paske lè ke Bondye fikse a, li poko rive. Se pa moman Bondye fikse a ki ap fè moun nan tonbe, men, se paske moun nan li nan peryòd ke Bondye rele tan dinyorans la. E pandan peryòd sa a, pandan entèval tan dinyorans lan, Bondye kontinye ap manifeste l pou ke moun sa li reyalize li bezwen Bondye nan lavi l.

retenir par leurs propres moyens. Dès que tout appui disparaît, ils tombent immédiatement vers leur perdition. Bondye pa sèlman manifeste l de manyè jeneral e global. Men pou chak grenn moun ki sou latè. Bondye detèmine yon peryòd de tan ke li rele tan dinyorans. Lamò e la rezireksyon de Jezi Kris mete fen a tan dinyorans lan pou tout moun. Nan sans sa a, sèl opsyon ki rete, se la repantans. Repantans se yon mo ki trè popilè, tout moun tande pale de repantans. Men ki sa li vle di menm? Repantans, li soti nan yon tèm grèk ki se metanoia. Metanoia ki sinyifi li menm yon chanjman de dispozisyon. La repantans se pa la konfesyon, se pa le fèt ke w mande Bondye padon. La repantans se pa la konvèsyon, se pa le fèt ke w chanje vi. Men, se le fèt ke ou gen yon chanjman nan fason w wè bagay yo. Donk la repantans, c'est un changement de conception et de disposition intérieure a l'égard du péché et a l'égard de Dieu. Men repantans lan tou, non sèlman li fè w konsepsyon w chanje, men li mache tou avèk regrè pwofon ki karakterize moun sa ki pase pa la repantans lòske l reyalize li te ofanse Bondye. S'il est vrai que Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance, Men Bondye gen yon bagay lap ret tann kòm repons lakay chak moun. Se la repantans. An nou tèmine avèk pawòl ke nou jwenn nan Epitl Oz Ebre o chapitre 4 le vèsè premye e le vèsè 7, Krenyon donk

vos cœurs. Si se pa jodi, se ap demen ou gen pouw kwaze ak Bondye. Men nan kesyon repantans, se pa demen ki bon jou an. Se pa hier tou paske hier li pase deja. Pawòl Bondye di ou bon jou pou repanti an se jodi an menm li ye, li pa lòt jou non, se jodi an. Kanta nou menm ki repanti deja oubyen ki anba zèl Kris deja, ebyen kesyon jodi an nou konsène tou wi,

Jodi an se pi bon jou pou rantre nan koze egzòte youn lòt la. Dieu est mort signe Nitch Nitch est mort signe Dieu. Sa w wè nan koze sa a? An atandan nou jwenn kòmantè ou yo e reyaji sou yo, n ap swete w bòn meditasyon e bòn refleksyon se frè w Maxon Julien.